Pou bèl analiz maten an e mwen te gen chans e veritableman tande e analiz maten an men e mèsi egalman pou kouraj nou pou detèminasyon nou paske nap jwe veritableman e wol e klarifikatè de la konsyans kolektiv sa tou rèn ta kapab rele efektivman yon wol de klarifikatè de la konsyans kolektiv e mwen tande menm jan avèk tout moun. diskou premye minis defakto mesye Ariel Henry. Tout moun kap tande diskou sa wè se yon diskou de pwovokasyon ki efektivman tente dawogans ki di moun nan lari yo mwen pa ban nou regle anyen pou mwen e ke mwen menm map rete la tankou yon pye makak. Donk se egzakteman sa mesye Ariel Henry di pèp ayisyen an malgre nou tout konnen. se 3 akò politik, donk se 3 tranzisyon k fèt deja depi prezidan Jovenel Moise asasine. E gen moun ki bliye petèt, Johnny, le 9 jiyè 2021, gen yon gwoup politik laj anndan peyi a ki te deside fè yon akò politik pou te di se Ariel Henry ki dwe rete kòm premye minis, le 9 jiyè, swa 2 jou aprè prezidan Jovenel Moise fin asasine. Ladan yo te gen pen, te gen yon pakèt pati politik ankò. Se premye akò ki pral bay Ariel Henry pouvwa a. E Ariel Henry pral moute, li pral pase moun sa yo an derizyon, kidonk l ap pase woule yo nan farin. Dezyèm akò a se 11 septanm 2021. Moun sa yo ankò yo pral pran e e manti nan men Ariel e twazèm akwa se 21 desanm 2022 ki pibliye nan monitè 3 janvye 2023 donk se 3 tranzisyon ki gentan fèt la a lè Ariel Henry kanpe pou l di pa genyen yon tranzisyon pa kapab ranplase yon tranzisyon gentan gen 3 tranzisyon ak 3 akò politik ki fèt. youn pa bay rezilta paske tou le twa gen nan tèt li Mesye Ariel Henry. Donk jodi a 8 fevriye li enpòtan pou pèp ayisyen an konnen Primati a se definitivman on teritwa pèdi. Primati a pa genyen nan tèt li on premye minis. Donk se pèp ayisyen an ki pou pran desten l an men. Pwovokasyon Mesye Ariel Henry fè la a, se pa li k ap stope, se pa li k ap fè pèp ayisyen an fè bak. Se poutèt sa, pati politik ed ak tout lòt yo mande pèp ayisyen an nan kat kwen peyi a pou kenbe mobilizasyon an joukaske Mesye Ariel Henry definitivman tande rezon. Paske jodi a. Fò nou klè. Fò nou kesyone nou sou livrab yo. Avèk Ariel Henry nan tèt pouvwa a, kouman n ap òganize eleksyon? Kòman n ap òganize peyi a nan gran chantye sa a pou n ranplase moun ki la yo pa des élus? Pa gen moun, apre tout sa Ariel Henry fin fè la, bay manti apre manti, ki kwè ke Ariel Henry ka òganize des eleksyon transparant, onèt e kredib. Donk, deja, nan tout peyi a kou w sot di la talè a, ede te inisye, lanse avèk lòt pati politik de manifestasyon. Sè le ka pa egzanp pou Okay. Le 5 gen yon, le 4 fevriye gen yon. Tab de mobilizasyon ki te konstitiye, ede, Pitit Desalin, FRN, pou m site sa yo sèlman. Nan Miragwàn se menm bagay. Nan Pòdepè se menm bagay. Nan Ench etsetera. Jodi a n ap mande tout manm ede yo chache konsètasyon ak tout òganizasyon ki nan rejyon yo, ki anndan kapital la pou veritableman kou danvwa li lanse. paske jan nou te di a 7 fevriye pa gen wout pa bwa, mesye Ariel Henry a pati de jodi a pa premye minis ankò, jan nou di a primati a se yon teritwa pèdi, donk se pèp ayisyen an ki pou pran desten l an men. Manifestasyon pasifik pou kapote Ariel Henry. Mwen remèsye e felisite nan tout rejyon yo patikilyèman nan Sen Lwi di Sid ki mete plizyè milye moun deyò. Mwen te gen chans patisipe bò kote yo. Mwen te gen chans akonpanye popilasyon an anndan Sen Lwi di Sid. Mwen wè kouman moun yo detèmine. Sekretè jeneral pati a prezantman Miragwàn, pou lanse mobilizasyon an bò kote lòt pati politik yo. Donk se nan tout peyi a n ap rete mobilize pou mesye Ariel Henry kapab tande rezon. Paske sa pèp la vle a se li Bondye vle. Ariel Henry di depi blan avè l li p ap enkyete l pou pèp ayisyen an. Se byen konte, mal kalkile. Paske batay pèp ayisyen pa genyen an se batay li pa deside mennen an.

Bon e 7 fevriye se yon jou tankou tout jou e m pa kwè ke moun ki nan pouvwa a yo yo panse ke yo genyen yon viktwa. 7 fevriye se te dat yo menm yo te di nan akò 21 desanm yo a. nan atik 20 sou seksyon 9 la, se li yo te tabli kòm fen peryòd tranzisyon an. Pèp ayisyen an t ap toufe, pèp ayisyen an pa t kapab ankò, men l te di, si ane pa touye yo, se pa kèlke jou k pral touye yo. Donk nan kòmansman ane a, yo te di y ap rete tann jiska 7 fevriye. Donk 7 fevriye a rive, pèp ayisyen an konnen, nan anndan primati a, pa genyen.

fè on apèl solanèl ak Lapolis Nasyonal Dayiti, ki se on enstitisyon nou konte, nou kwè ladan l, ki rete kredib jiskamentnan. Nou mande popilasyon an, nou mande Lapolis Nasyonal la, akonpanye popilasyon an pou l kapab delivre tèt li. E nan sa, kreyòl pale, kreyòl konprann. Nou mande Lapolis Nasyonal Dayiti pou l akonpanye popilasyon k ap manifeste pasifikman an pou yo kapab pran desten yo an men. Se ekstrèmman enpòtan jodi a pou minis yo. M ap di yo, yo pa oblije solidè dan le mal. avèk Ariel Henry. Se konsèy minis yo ki ta sipoze e sa fè yon bon tan piske nou pa nan atik 149 la ankò kò egzekitif la. Donk si yo menm yo deside lage, desolidarize. avèk Ariel Henry enben se aksyon sa a popilasyon ap akeyi yo gon chans ankò pou yo soti kòm de moun ki gen randevou avèk listwa e ki gen le sans de listwa fò yo wè apre 31 mwa mesye Ariel Henry pa remèt anyen se kidnaping se asasina se enstrimantalizasyon de la jistis se. vòl, se vyòl, se 300 mil moun ki kite lakay yo, genyen k pase de pwopriyetè a lokatè, genyen k kite lokatè ki vini ap dòmi nan lari kidonk dè sanzabri. Donk se sitiyasyon sa a ki gen la a, se li yo ponn kòm rezilta. Donk. Yo genyen ankò yon chans devan pèp ayisyen an pou yo soti byen, pou yo desolidarize yo avèk Ariel Henry. Donk mwen menm mwen pa pral mande moun pou e fè minis yo anyen. Mwen panse ke minis yo gen yon responsabilite yo pa jwe l men yo ankò gen randevou avèk listwa. Desolidarize nou avèk mesye Ariel Henry puiske n ap mennen peyi a nan yon kawo, n ap mennen peyi a nan yon kawo total. nap mennen peyi a nan yon gè sivil paske nou wè mesye Ariel Henry sinik li pa gen pwoblèm pou moun ap mouri pa pil ak pa pakèt nou wè se ekspresyon sentom don fen de règn nou wè moun ap mouri devan zye nou kòm minis nou wè moun ap mouri nan manifestasyon pasifik

nan poubèl de listwa e m pa kwè gen de moun nan mitan nou ki vle ke plas nou al nan poubèl de listwa. Se sa k fè mwen fè apèl solanèl sa a avèk de fanm, gason, minis, anpil ladan yo sètènman pa kontan sa k ap fèt la sinon ou t ap tande y ap pran pawòl pou yo sipòte Ariel Henry. ou wè gon muti ou wè gon silans total bò kote minis yo bò kote direktè jenero yo sètènman sa kap fèt la nou pa kontan l mwen mande nou pou nou pran responsabilite nou e.
Wi wi alò se kesyon oditè ki di mwen e li raple l ke Claude Joseph te minis afè etranjè sou Ariel Henry mande l pou mwen apati de ki moman li vin chanje

Pou oditè sa, mwen espere ke se pa en premye fwa lap tande m, men se pa premye fwa tou lap swiv aksyon m o sen menm di gouvèneman Ariel Henry. O sen le jou, premye jou ke Ariel Henry moute kòm premye minis, premye konsèy dè minis li, mwen antame yon opozisyon avè l, paske l te vle rantre avèk yon dekrè, dekrè prezidan Jovenel Moïse te pran sou Anie an. Se premye opozisyon epi al gad al li pral li Le Nouvelliste. Gen plis ke 3 atik ki soti ki di nan gouvènman sa gon opozisyon ki fòme de Rénald Lubérice e Claude Joseph. Donk fò yo sonje sa. Dezyèm e twazyèm plizyè lòt mouvman m pral fè se batay mwen pral fè osen menm di gouvèneman pou Jovenel Moïse jwenn jistis ki an depaman avèk gouvènman an. Donk o sen di gouvèneman tout moun te konnen ke mwen te yon moun, se kòm kwa se tè yn koabitasyon, paske se sa prezidan Jovenel Moïse te mande anvan l te asasine, yo te asasine l, li te mande pou mwen menm avèk mesye Boisvert rete nan gouvèneman an. Se pa t volonte Ariel Henry ki fè m te nan gouvèneman an. Men tout moun te wè ke anndan gouvèneman sa m te yon iritan. Se pa san rezon, lè m ap kite gouvèneman an, e dayè si m te vle rete, m te gen yon konpòteman m t ap genyen. Lefèt ke m te trè pwoaktif nan kesyon pou Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis, lefèt ke se mwen ki te fè y arete Sonson, si n sonje, mwen ede dcpj ki te kontakte m Pwotè a ret yon sitwayen k pral Jòdani, men k ap pase Latirki, piske nou te gen bon rapò mwen menm avèk Prezidan Jovenel Moïse avèk Latirki, enben yo arete sitwayen an, li fè 3 mwa nan prizon e lajistis ayisyèn dalò pa deside kolabore avèk lajistis tirk, se sa k fè sitwayen sa a te lage. Tout moun sonje lit e cette situation de Samir Handal, pa paske m gen pwoblèm avè l, men paske non l te nan rapò dcpj. paske dcpj te kontakte m pou l di m èske m gen kontak Turquie e bagay sa a te irite laprimati. Donk, pou m reponn nèt avèk kesyon sa a, je m te toujou nan opozisyon pa rapò a pouvwa sa a. Men m te rete paske m te kwè gen de zefò m te ka fè pou prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. Se de fèt, se pandan m te nan pouvwa a kòm minis afè etranjè, mwen deklannche tout pwosesis ke nou konnen la yo. bò kote Kolonbi, bò kot Nasyonzini, bò kot l'OEA, pou nou te gen tribinal spesyal entènasyonal, FBI, pou yo te kapab arete yon ansanm de bandi ke yo arete, asasen ki nan prizon jodi a Ozetazini, ki temwanye, ki di wi yo koupab nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Wi mwen menm mwen te rete paske m te rete pou m te ede pou Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. E egalman, se pandan m te nan gouvènman sa a Nou konnen m te kanpe fas ak iltranasyonalist, rasis dominiken yo ki te bezwen fè Ayiti tounen ti lakou dèyè lakay yo. Nou konnen tout sa m te fè, m pa bezwen repete yo, nou te ban m espas deja nan Radyo Karayib pou m te di men ki sa m te fè. Men jodi a, sa ki enpòtan an, se pa ke mwen te nan gouvènman Ariel Henry, m pa t nan gouvènman Ariel Henry. Jodi a, youn nan moun k ap. challenge Donald Trump Ozetazini kòm kandida la prezidans, se te yon anbasadè l ki rele Nikki Haley. Donk se pou m di nou ke si sa pa sa k pwoblèm nan, sa k pwoblèm nan jodi a, se yon gouvèneman ki pa kapab delivre, se yon gouvèneman ki mete pye l sou kou pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an ap toufe. Nou bezwen de moun ki gen kouraj, konviksyon yo pou ede pèp ayisyen. Claude Joseph pou n kapab fini. Claude Joseph, ou, m tap tande deklarasyon w lan la talè a avèk anpil enterè. Mwen wè ou pale de Prematire lan ki se yon teritwa pèdi a pati de de alò jodi a. Donk se la ou te ye sou Prezidan Jovenel Moïse. Kidonk ou konn kijan sekirite a ye nan espas sa a. Kòm se popilasyon ki toujou sikile nan zòn teritwa pèdi yo, Ou pa krenn pou pa gen yon gè sivil si tout fwa popilasyon an ta pran direksyon sa a?
Bon, ekoute, se egzakteman sa nou menm n ap evite, men se sa mesye Ariel Henry ap pwovoke. Diskou l la se yon diskou de pwovokasyon, men lè yo deside asasine moun k ap manifeste, Lè yo deside mete yon kò e anndan gouvènman an oubyen anndan leta a fas yon lòt kò ki anndan leta a ankò paske de tout fason bsap avèk lapolis se de kò ki anndan leta a. Lè Ariel Henry ap drese lapolis kont bsap, lè Ariel Henry ap fè yo asasine de moun de manb bsap, Ebyen se veritableman on pwovokasyon de gè sivil e mesye Ariel Henry pa pè li pa krent pou ebyen jodi a pou nan mitan karayib la nan venteyinyèm syèk la pou ap asiste ak on ben de san ke li menm li pwovoke. Donk nou menm se evite nap evite gè sivil se sak fè nou konsidere kòm on teritwa pèdi e ke pèp la li dwe pran desten l an men, men yo menm se pwovoke y ap pwovoke on gè sivil. Nou menm nou fè de zapèl a manifestasyon pasifik, demokratik pou deboulonnen Ariel Henry anndan Primati a. Paske pèp Ayisyen an tou senpleman pa kapab ankò. Nou pral fini vrèman an 30 segond m ta renmen tande w sou kesyon sa. E menm jan nap mande pou pèp la fè on sèl ok pou yo pran desten yo an men, men gen de moun ki ta ka di e o nivo de lidè politik yo ki kwè ke jodi a Doktè Ariel Henry n'a plus sa plas a la tèt di peyi, èske nou pa ka bay egzanp lan kote yo jwenn nou kòt a kòt oubyen sou menm tab nap defini estrateji etc. Paske gen moun dan la pèsepsyon ki pèsiste kwè gon gè. de leadership ok ki ap fèt la kote entèl ap bat poul parèt plis pou se li menm ki devan de la sèn dan lentèval gen moun ki di eske se pa yon batay elektoral kote de moun kap bat pou pran plis frem nan kriz la pou si ta gon pwochèn eleksyon la pou omwen li ta ka jwe an favè yo ou menm ou ap reponn ki sa? Mèsi pou kesyon an Johnny map raple e enfòme anpil moun kap koute la se pati politik ede. Malgre n te lanse 5, 6, 7 kòm mobilizasyon, men nan tout rejyon yo, nan Sid, nan Nip, patikilyèman Miragwàn, nan Nòdwès, patikilyèman Pòdepè, nan Nòdès, patikilyèman Fòlibète ak Wanament, nan Plato Santral, patikilyèman Toumond ak Ench, pou nan Gonayiv, patikilyèman nan Latibonit, patikilyèman Gonayiv ak Senmak, se manb, dirijan pati politik ede yo k al mache. chache tout lòt manb lòt pati yo pou yo chita gen yon premye gwo efò ki fèt nan ench pa egzanp mwen wè sou yon tab de konferans de près enben genyen yon drapo vè gen yon drapo nwa e wouj ki ekstrèman enpòtan ede pitit desalin mwen wèl fèt okay avèk yon. gwo tab e mobilizasyon ki genyen ede Guy Philippe, pitit Desalin, pou m site sa yo sèlman. Mwen wè l fèt nan Miragwàn ki gen ede pitit Desalin anpil lòt pati politik. Donk, si l fèt nan rejyon yo, dirijan pati ede inisye sa nan tout rejyon yo, e ben nou kwè ke l ap fèt. egalman nan moman opòten e moman an li rive pou kon veritab miz an komen. Men banm di on bagay ki ekstrèmman enpòtan Johnny. Genyen on kowalisyon de regwoupman politik ki kreye. Ki genyen ki genyen Kolektif 30 Janvye, ki gen Fwon Ini, ki gen Debou Ayiti oubyen Debou Patriyotik, ki genyen e Debou Sitwayen alò ki gen Pwotokòl 17 Oktòb. Gen yon lòt platfòm ki rele redd, Platfòm Rezistans Demokratik, li menm li genyen Ayiti pou Ayisyen, li gen Rasanbleman Idè Jovnelis, li gen ET, li gen yon pakèt lòt strikti politik. Donk gen yon veritab efò de miz an komen k ap fèt jodi a la ki fè ke moun yo gen dwa pa wè moun yo sou menm tab men gen yon efò de miz an komen. pou e kontwole arbitrè, kontwole deriv diktatoryal, men kontwole rezilta zewo de Mesye Ariel Henry. Donk efò sa yo ap fèt e trè byento evidamman w ap wè tout moun ansanm pou yo fè dènye, veritableman dènye kou danvwa a kont pouvwa sa a ki mete pye l sou kouto pèp ayisyen an, k ap toufe pèp ayisyen an.